Se te youn nan bra dwat ansyen prezidan Chavez. Se te youn nan bra dwat prezidan Nicolas Maduro. E li se vis prezidan, li se vis prezidan nan peyi Venezuela depi an 2018. Sa vle di ki sa? Trump fè bak, rejim nan ret an plas. Aprè arestasyon de fòs kòmandan an chèf lame a ki se Prezidan Maduro, enben rejim nan li on ne peut plus mobilize, li kontwole tout teritwa a, Lèzetazini Damerik estime ke si ke yo pran chans al fè entèvansyon militè nan peyi Venezuela, bagay la pral pi grav ke sa k fèt la. Ebyen yo vin estime ke pa gen wout pa bwa, pa gen pase pa kat chemen, yo oblije kontinye ap bwè labouyi an sou kote. Jan ke Nicolas Maduro te mande l lan, se negosyasyon nenpòt ki jan. Enben, La Mezon Blanch ofisyèlman rekonèt ke se Madam Delcy ki pran rèy la prezidans peyi Venezuela nan moman n ap pale la a. Sa vle di kisa? Madam sa ki rele Madam Corina Machado, ou ka konsidere l kòm yon trèt, kòm yon konze, kòm yon esklav de salon, kòm yon trèt de lenteryè. Yon bagay pou ke nou konprann e pou n aprann de sa k pase la nan peyi Venezuela. Dam sa k te aksepte ke pou lame amerikèn kraze peyi l la plat pou yo ka mete li menm avèk El Mundo prezidan. la a, ou deja son konze. Ou prè pou militè lakay ou mouri pou operasyon an fèt. E yo rann dam nan responsab, jan ke m te di nou an, tout sòlda ki mouri nan bonbadman ke lame amerikèn nan fè a. Defèt, Corina Machado pap ka met pye l nan peyi Venezuela. Sa vle di kisa? Rejim nan stil an plas, manda ki lanse dèyè l yo, yo stil dèyè l, e negosyasyon ke Lamezonblanch pral fè avèk rejim nan nan peyi Venezuela, yo p ap negosye pou dam sa a. E dam sa a p ap janm kapab welcome nan peyi a ankò. Deyò, deyò nèt. Sa vle di kisa? An 2017, 2018, men avèk kiyès ke Etazini te sèvi? Beni. Nonm sa rele Juan Guaido. Se li menm ki te chèf de lopozisyon nan peyi Venezuela. Prezidan Donald Trump administrasyon an te tèlman santi l konfòtab avèk misye pou l sèvi avèk misye kòm esklav, kòm tyoul, yo te gentan pwoklame misye kòm prezidan. E ou menm ouvri pòt anbasad Etazini Damerik di ke Etazini Damerik rekonèt ke se misye ki prezidan e ke se misye ke yo pral kolabore sou le plan diplomatik. Yo met foto misye nan anbasad tout bagay. Enstale biwo tout bagay. Yo di yo pat rekonèt Madulo. Oh oh! Ti mari pa monte, ti mari pa desann, Madulo rete tchon pale. Biden vini, Biden pa tèlman agresif, pa tèlman frape Venezuela. Men Biden ale, Trump, Maduro rete. Trump vini, Maduro la pi rèd. Enben Trump estime ke sa son wont avèk ekip li. Gwo presyon fin fèt, tout kalite bagay fèt, yo oblije depanse dè e dè milyon, dè dizèn de milyon dola ameriken pou achte tout sekirite, rapwoche Maduro, epi kontwole perimèt eksteryè yo pou kapab bonbade ebyen misil anti aeryen yo ebyen se egzatteman sa ke la mezon blanch fè avèk lame amerikèn men yo te sèvi avèk kapòt sa yo jetel yo pa sèvi avèl ankò yo vin tonbe sou yon lòt kapòt dezole se verite absoli men fòn dil jann ye meni Kapòt sa rele Machado. Kote map pale avèw la, yo fin use li, li fini, yo pa bezwen ankò. Ebyen nan moman map pale avèw la, men kiyès ki kanpe fò, men kiyès ki kanpe rèd. Li rele Madam Delcy. Se li menm ki nimewo 1 rejim nan, nan peyi Venezuela. Sa vle di kisa? Se menm ekip Chavez la ki kontinye gen rèy peyi a. Aprè tout kalite deblozay se menm ekip Chavez la ki stil gen rèy peyi a. Gouvènman pa chanje, minis yo pa chanje, kowòdinasyon lame an pa chanje, pa gon militè ki chanje pòs, tout ret an plas, strikti òganize sekirite peyi an an plas, se sou kontwòl rejim Chavista a. Demokrasi pou Lèzetazini Damerik se apati de lè ke enterè l ap jere nòmalman. Depi ke enterè Lèzetazini Damerik pa ka kontwole, pa ka jere, pa gen kontwòl enterè l, enterè l pa prime, pa gen demokrasi pou Etazini. Enben aktyèlman la a, Nan peyi Venezuela se peyi ki gen pi bon demokrasi kap woule kote map pale avèw lan paske administrasyon Trump la avèk ekip li kòmanse wè klè. Yo wè ke yo paka fouye gwo kout kiyè nan labouyi an, ebyen nan natirèlman yo wè ke yo ka bwèl sou kote, ebyen nan sans yap bwèl sou kote an,
yo wè ke natirèlman yo pa gen pwoblèm pou yo dil avèk menm rejim ke yo te deside konbat e yo arete prezidan an chèf lan, ebyen yo wè ke yo fin pran Nicolas Maduro, se te se kòmsi m ta diw se sèl li menm ki te diktatè lan. Ebyen kite m di w non. Demokrasi pou Lèzetazini Amerik se apati de lè ke enterè l kòrèk. Depi enterè l pa an plas, enterè l pa garanti, pa gen demokrasi. Ebyen kote m ap pale avè w lan, nan sa k pral siyen, nan akò ki pral siyen antre Venezyela, tande byen wi, m vle nou kòrèk sou sa, Nan akò ki pral siyen antre Venezuela e Lèzetazini Damerik, premye bagay pou n konprann e pou n konnen nan sa, Madam Delcy, ki se youn nan bra dwat Prezidan Trump, alò, padon, dezole, Prezidan Nicolas Maduro, dezole wi, Madam Delcy ki se youn nan bra dwat Prezidan Nicolas Maduro e ansyen bra dwat Prezidan Chavez, Madam Dalcy pap negosye Madoulo. Li pap aksepte pou l kontinye ap dirije peyi paske moun sa yo pa trèt. Li pap aksepte pou l kontinye ap dirije peyi an epi pou li menm pou l kanpe pou ke Madoulo ki te chwazi l kòm vis prezidant lan pou ke li menm lap dirije peyi an epi Madoulo nan prizon Etazini. e li konnen se yon prizon politik, se yon prizon pou jere zafè politik, pou jere enterè. Enben, nan negosyasyon yo, byen sè ke wi, Maduro ka pa ka retounen kòm chèf deta. Li gen dwa pa retounen kòm chèf deta. Men pa konsekan, paske si li retounen kòm chèf deta, ou mèt di m sa w vle, administrasyon Trump la, se kòm si m ta di w, Prezidan Trump te mèt tou demisyone. E se sa pou n konprann. Si li retounen kòm chèf deta nan peyi Venezuela, Prezidan Trump te mèt tou demisyone. E se youn nan bagay ke misye ki pral di pou misye anpil. E se youn nan bagay ki pral fèl pèdi plis eleksyon mi manda, ki tap fèl pèdi a pati de 8 è di maten eleksyon mi manda yo nan peyi Etazini Damerik a pati de 2 de 2 ala m kapab di novanm kap vin la a, novanm 2026. Politik la yon ti jan rèd, li bèl tou nan sans lè w pran tan w pou konprann li. Lè w pran tan w pou konprann politik la nan peyi e alò nan rejyon la, li yon ti jan rèd an menm tan l bèl. Ou ka di tèt ou, si Etazini ta pral te kapab negosye kanmenm, why li te oblije kòmsi m ta di w fè atak sa, fè lemond antye wè l mal konsa? Poukisa ou pa t aksepte pou te negosye ansanm avèk Nicolas Maduro paske li te mande w negosye. Li te pale ansanm avèk ou. Poukisa w pa t tande l? Enben petèt yo te panse ke bagay la t ap fasil. Jan ke trèt de lenteryè yo te di yo li, enben yo te pote boure, yo retire Maduro. Enben, jan n te di l, apre dans lan, Tanbou an lou tankou pwa 50, li vin pa debouche sou lòt bagay, jan m te di l lan, se sou yon tab de dyalòg pou ke n kapab negosye jisteman pou nou ka jwenn yon solisyon definitif. Pa gen moun ki pral tire kout zam ankò, pa gen kout peta k pral tire, men sa k pou fèt la, se egzakteman sa ke ekip Madoulo a vle a, se li k ap fèt. Se egzakteman tou sa ke Trump te vle a. Trump te vle pou ke gwo konpayi petwolye ameriken yo retounen Venezyela, enben y ap retounen.